Bonjour bonswa se yon gwo kontantman pou mwen vin pataje avèk ou leson dominical dat dimanch 6 avril 2025 lan e ou menm kap tande nou pou yon premye fwa non m se frè ou Nathael Michaud pou jodi dimanch 6 avril 2025 lan Tit leson an di, Lanmò Kris, Pitit Bondye a, yon nesesite. Tit leson an di, Lanmò Kris, Pitit Bondye a, yon nesesite. N ap jwenn lekti leson an nan twa referans, Mak 8, vèsè 31 a 33, Mak 9, vèsè 30 a 32,

pou l te bay lavi li pou Bondye te ka padone peche nou yo. Men se te volonte Bondye pou yo te kraze l anba soufrans konsa, pou l te bay lavi li pou Bondye te ka padone peche nou yo. M ap repran l yon dènye fwa pou ou. Tèks do leson an di, Men se te volonte Bondye pou yo te kraze l anba soufrans konsa, pou l te bay lavi li pou Bondye te ka padone peche nou yo. E pa bliye nou jwenn tèks do a nan Ezayi 53 vèsè 10.

Moun pa janm kontan mouri. Pafwa kèk moun konn mande lanmò akoz y ap soufri ak yon pwoblèm oubyen yon maladi. Yo konn mande lanmò paske yo pa gen okenn espwa solisyon oubyen gerizon. Men si yo ta wè yon ti kal espwa gerizon sèlman k ap vini, yo t ap trè kontan pou yo kontinye viv. Kidonk. Lanmò se sèl bagay okenn moun pa bezwen resevwa ni kòm pataj ni kòm eritaj nan men pyès lòt moun. Si devan lanmò tout moun egoyis, pyès moun pa dakò resevwa lanmò pou lòt, jodi a, nou pral wè kòman Jezi Kris, Pitit Bondye a, e pran lanmò pou mwen menm avèk ou pou padone peche nou yo. Kris mouri pou satisfè jistis Bondye. Se sa premye pwen leson an di. Kris mouri pou satisfè jistis Bondye. Poukisa Kris mouri pou satisfè jistis Bondye? Jistis la pou fè respekte. te te aplike lwa ki etabli pou tranche ant viktim e koupab oubyen pou rekonpanse pou dedomaje viktim nan atravè sanksyon koupab la pral resevwa. Lè Bondye te fin kreye lòm nan Jenèz 2, li mete yo ann Edenn pou yo jwi tout sa ki sou tè a e li te pase yo lòd pou yo pa dezobeyi l, pou yo pa manje fwi pyebwa ki bay konesans byen ak mal la. Depi yo manje l, y ap mouri. Lòm tande Satan, yo dezobeyi Bondye. Dezobeyisans sa a lage lòm anba sanksyon Bondye ki se lanmò. Si lòm pa t resevwa sanksyon pou dezobeyisans lan, Bondye pa t ap jis, li pa t ap gen rezon, li t ap pase pou yon mantè, menm jan Satan di l nan Jenèz 3, vèsè 4 la. Lanmò sa a lòm te resevwa kòm sanksyon an, se pa t lanmò fizik lòm, paske lòm te dwe mouri fizikman. Sinon, soti sou Adan pou rive sou mwen menm avèk ou jodi a, pa t ap gen kote oubyen pa t ap gen espas ankò pou moun abite sou tè a. Lanmò lòm te dwe resevwa kòm sanksyon an se lanmò espirityèl, paske Bondye se espri. Se lè lespri nou vivan N ap ka toujou rete an kontak avè l. Se menm jan an, lè yon pitit pa respekte paran l, paran an di pou li menm pitit sa a mouri. Li pa bezwen konn si l egziste ankò. Poutan fizikman, pitit la toujou vivan, men se relasyon an ki koupe, se kontak. kat ki pa genyen antre yo ankò. Kidonk, lanmò sa a vle di relasyon dirèk lòm ak Bondye te fini. Kontak yo te koupe. E kòm nou tout se desandan Adan ak Èv, nou resevwa sanksyon an tou. Se poutèt sa a, Jezi te vin mouri. pou l pran sanksyon nou an e jistifye nou devan Bondye, paske pri dezobeyisans peche a se lanmò. Jezi peye pri a ak lanmò l pou jistis Bondye aplike fas ak prensip li te etabli ke lòm pa t dwe vyole a. Dezyèm pwen leson an di, Kris mouri Pou lòm ka jwenn padon pou peche yo. Kris mouri pou lòm ka jwenn padon pou peche yo. Apre dezobeyisans lòm ki trennen l nan peche e konsekans peche a pote pou li lanmò, lanmò sa a nou di w ki se separasyon dirèk ant lòm e Bondye ki se espri, Ebyen, pou lòm te antre an kontak ak Bondye ankò, fòk yo te rekonsilye, fòk relasyon yo te rekòmanse, fòk lòm te resisite nan tonbo lanmò espirityèl la pou l te retounen gen aksè ak prezans Bondye Papa l ankò. Pou rekonsilyasyon an te fèt, fòk lòm te rekonèt li koupab. e mande Bondye padon. Lòm te dwe pratike tout yon seri sakrifis bèt e mete tout chay sanksyon lanmò a sou do bèt yo pou yo ka prezante devan Bondye. E malgre tout sakrifis sa yo, se pa lòm ki te gen aksè dirèk pou prezante devan Bondye, men fòk li te pase pa yon medyatè, yon entèmedyè ke yo te rele sakrifikatè, pou mande padon pou li e pran repons nan men Bondye pote ba yo. Lanmò Jezi a libere nou anba esklavaj sa a. Li retire nou anba pratik sakrifis bèt yo ki te yon figi vrè sakrifis li t ap vin ofri pou nou pou peche nou yo. Jezi peye pri a pou nou, li pran lanmò a sou do l pou l ba nou lavi ankò. Menm jan se yon sèl moun ki te dezobeyi e ki te rann nou tout koupab e tonbe anba sanksyon lanmò a, Kris pou kont li aksepte pran sanksyon an pou nou tout e libere nou nan prizon peche a. Twazyèm pwen an di Kris mouri pou delivre tout kaptif, ki te kwè nan sejou dè mò yo. Kris mouri pou delivre tout kaptif ki te kwè nan sejou dè mò yo. Lanmò Jezi pa t sèlman jistifye ke Bondye jis paske lòm te dwe mouri pou peye konsekans peche a, Epi li menm li te mouri nan plas nou. Men lanmò Jezi te triyonfe tou sou pouvwa lanmò fizik la. Alò, mò fizik la se lanmò kò a ki pral pouri nan kavo. Yo rele l tou premye mò. Si pandan ministè Jezi sou tè a, li te resisite Laza, li te resisite pitit fi Jayiris la ki pa t gen anpil tan depi yo te mouri. Ebyen, pandan Jezi rann dènye soupi l, tè a tranble, anpil moun ki te gen anpil tan depi yo te mouri te resisite soti nan tonbo, selon Matye 27, vèsè 52. Sa vle di, lanmò Jezi pa t sèlman delivre moun ki vivan. ki te anba esklavaj peche, men tou li te resisite fizikman moun ki te mouri e antere depi plizyè ane nan tonbo e moun te wè yo te temwaye sa. Atravè leson sa a, nou wè kòman lanmò Kris la twouve ke Bondye jis nan santans li, santans ke lòm te dwe resevwa akoz dezobeyisans yo fas ak òdonans Bondye, men Jezi te pran lanmò sa a pou delivre nou anba dominasyon esklavaj peche a. E li pa t pote viktwa sèlman sou lanmò espri a, men tou li te triyonfe sou pouvwa lanmò fizik la. Se te yon kontantman pou mwen pataje leson sa a avèk ou jodi a, e m ap ankouraje w pa janm sispann di Sovè a mèsi pou gwo sakrifis sa li pran nan plas mwen menm avèk ou a, e pa bliye nou kase randevou semèn pwochèn. pou yon lòt prezantasyon leson dominikal.